Poum kòmanse video sa kitem mande manmanm padon poum dil mèsi paskel konstwi lan mwen yon moun ki konprann kel dwe moun plis ke moun li ye jodi an malgre tou map di papam padon paske dispozisyonm pran pou moun angajem lan batay san fen map di pwofesèm yo mèsi chak grenn moun kite gen lekòl kite kenbe menm pou aprann mwen fè a mèsi map di tout moun kite konprann mwen yo. Kouraj, paske an Ayiti depi w di verite w prèt pou mouri. M ap di tout asasen Chalmayt Peral yo ke yo gen yon nouvo krim anfas yo. Jodi a, m wè sou aktyalite ke Arnel Belizè arete ak zam. Avèk Arnel Belizè te gen Kilik, yon etidyan ki lan twazyèm ane dwa Gonayiv, avèk Job Babas e anpil lòt. Kelly ki t ap travay nan RCH 2000 nan kad emansipasyon l kòm jèn gason nan militans. Mwen menm mwen kwaze Anèl 5 fwa li pa t janm pwopoze m zam yon fwa li wè zam mwen se dyalektik mwen. Men Anèl te toujou kite tout moun konprann ke l gen zam, li gen zam legal e l gen zam ilegal e l te di m ni anfas. M panse jodi a twòp ikwokrizi si n ap arete Anèl, arete tout depite ak senatè ki gen zam ilegal lakay yo. Arete minis, premye minis, direktè jeneral ki gen zam ilegal lakay yo. Arete Jovenel Moïse, Martine Moïse ki gen zam ilegal lakay yo e ki gen minis ak ministè ilegal lan men yo. Arete tou boujwazi a tankou Boulos, tankou Dimitri Vob, tankou Akra, tankou Andal, tout nèg sa yo ki chaje zam ilegal lakay yo. Moun ki konn Petyonvil konprann sa map di an. Jodi a nap pale de zam ilegal, Nou bliye 5 mèsenè antre ak zam ilegal li ale legal. Nou bliye dènyèman gen yon grenn mèsenè n idantifye l ale legal. Jodi a nou konnen gen yon pakèt Marines ki la ak zam legal sou tè Desalin nan. Jodi a si w poko gen zam ilegal, se ke w poko entèlijan. Chak grenn Ayisyen gen yon grenn zam lakay yo. Genyen son wòch, genyen son manch pilon, genyen son bout baton, genyen son manchèt ki dèyè tèt kabann yo paske yo pap kite eskanmòtè antre vyole madanm yo, vyole pitit yo, vyole yo sou konsyans malfektè ki di se chèf tandiske dènyèman yo voye ansyen minis al bay zam nan geto a pou tire nan bouda pèp ki di non. Pèp ki di non, pèp ki grangou. Pèp ki vle batay, pèp ki sonje Dessalines te batay ak zam ilegal paske blan pat bal zam. Jodi a map di nou ke m sou lis pou nou touye, men m pito pitit mwen al sou tonm mwen wè li wè m te mouri paske m tap batay olye l wè m mouri paske m vòlè, paske m vòlè lajan pèp ayisyen. Jodi a kite m di nou, nou konn lanmen. Anpil moun zam ilegal ye men depi ou anfas pouvwa zam ou an ilegal banm di komisè di gouvènman m gon zam ilegal nan menm komisè di gouvènman m gon zam ilegal nan menm zam ilegal la sèke jodi a kòm ayisyen m anfas on pouvwa depi ou pa pou li ou kont li Ou fas on pakèt Duvalieris degize ki bezwen pran peyi a an otaj menm jan n te pran n pandan tout tan manda nou an. Wi, tout zam yo ilegal, chaje zam ilegal. Dyaspora w sezi, ou bliye ke w voye twa kat zam ilegal nan w bokit, dwanye a pase sou li l gade l li koupe l kout je paske w ba l monnen pa l la. Boujwazi an sezi, kanntenè w pa janm verifye lan dwàn nan, zam ou pase l ale. Nou bliye gen kèk kanntenè yo te kenbe gon direktè jeneral polis yo te kenbe yo lage men pa janm gen rapò sou zam ilegal. Nou bliye gen senatè ki di gen kanntenè pat idantifye ki te gen zam ilegal. Wi gen moun ki gen zam ilegal ki gen kouraj pou yo di yo gen zam ilegal men gen jenn gason jodi a n arete Paske tou senpleman ap goumen li vin tounen yon zam ilegal. Yap pale verite li vin tounen yon zam ilegal. Jodi a map di nèg yo pa vin voye polis la pase mizè nan chèche m. Mwen konnen nap chèche m. Map ba nou nimewo telefòn mwen 49 35 81 40 rele m pou m al jwenn nou. Paske polisye nap voye dèyè m yo anpil nan yo poko manje. Yo fatige. Dèfwa yo pa gen gaz. E fò m di nou. N a arete Arnel Belizaire men fò m di nou sa, m ap klè. Si bandi t ap atake m, m pa t ap rele polis. Paske m pa konn sa k polis la. M pa konn sa, si se sa k Jovenel polis lan oubyen si se sa k pnh la, m pa konnen. M t ap pito rele Arnel Belizaire pou m di l, mwen kwense, mwen lan goumen. Y ap touye m, Arnel, vin sove m. Paske jodi an se sa w konnen w konnen, sa w pa konnen w pa konnen l. Jodi a m ap tann yon komisè di gouvènman m konplis paske depi w kanpe devan anbasad amerikèn, paske pi fò lan nou se souflantchou, e m toujou salye respè pou pèp ameriken an. Yo renmen moun men gouvènman nou yo se vòlè. Yo mache eskomote tout ti peyi yo. Yo mache pran richès tout ti peyi yo. Yo mache pran kran tèt tout dirijan souflantchou nou yo, lèchbòt nou yo, Jovenel Moïse. Ou son ilegal. Ou gen zam ilegal. Ou gon gouvènman ilegal. Ou gon pouvwa ilegal. Paske pèp ayisyen vomi ou. Matyas baw randevou pou touye l. Kòm lach. Voye touye m fè l klè. Pa pran m al penitansye pou al pike m map krache nan figi polis sa. Map mòde l map antre nan manman l. Paske m prèt pou m mouri pou yo site non m chak jou tankou Chalmay Peral olye m ret viv souf lantchou pou m konnen se nou k dirijan m. M pito santi kaka olye m santi bon. Se 2 ekstrèm ki genyen. M kare, m ap goumen kare. Jodi an, mwen konnen nou sible m, m konnen non m sou lis. Jodi a anpil moun ap mouri Site Solèy, zam ilegal, kiyès ki ba yo l? Moun yo e boutik yo gen, e kola yo vann, pen a manba yo vann, kote yo jwenn zam? Jodi a lè pouvwa pale de zam, fò l di kot zam sòti, anbasad amerikèn, respè pou ou. Anbasad Canada respè pou ou anbasad de France respè pou ou menm sur ke ayisyen pa fè zam boutik nou yo pa vann zam boutik nou yo vann dlo l vann limonad li vann koka pen a manba pen a bè li vann kasav a manba boutik nou yo pa vann zam paske malere pa gen kredi lan ona malere pa gen kredi kote nèg ap pote kòb pil pa pakèt Omaj pou tout ayisyen k poko gen zam chèche zam paw la mwen menm komisè di gouvèneman wi m gon zam vin prann paske ou pral mandem poum legalizel kote yon leta ilegal ka legalize yon zam pou mwen non pa gen oken leta ilegal ki ka legalize yon zam pou mwen pa gen oken minis ilegal ki ka legalize yon zam pou mwen jodia tout jounalis souf nan tchouk ap pran pòz yo sezi oh gad ale zam anèl nou tout gen zam e zam nou yo pa anrejistre. Pil polisye, m sur ke zam yo jwenn nan men Anel yo gentan gen polisye k pran de twa, e pa tout zam yo nou wè. Chak polisye k tiye yon bandi gen yon nouvo zam. Paske yap yo lan grangou yo pè, yo pa konn sa kap vin anfas yo. Men nou tout gen zam, e pi fò zam yo ilegal. Mwen tou nou moun ilegal. Desalin se t yon ilegal. Se sat fè la Frans pat rekonèt li menm jan l pat rekonèt Vètyè. Men nap mouri ilegal. Mwen la poum mouri m pito nou touyem kòm lach m ba nou defi sa touyem kòm lach m anvi mouri konsa olyem viv kòm enbesil kòm idyo sou yon tè kotem konnen m paka pale m pito pitit mwen al sou tonm mwen yorèl make matyas te mouri pou yon koz olye yorèl make matyas mouri pou vòlè.